Ok map salye tout pèp ayisyen an kòman nou ye m espere ke nou anfòm nou an sipè fòm nou toujou konnen se John Marc li ye e jodi a mwen vini pou m fè yon ti kras pale ansanm avèk nou li nesesè pou nou pataje kèk ide, sitou moun Hlabakwa Constanza, m ap di nou sa jodi a, e se avèk anpil regrè pou m di nou mwen p ap kapab e mwen p ap mwen p ap pran inisyativ, mwen deside pou m etire kò m nan dosye ede popilasyon ayisyèn nan fè paspò, fè ak de nesans, jan de bagay sa yo. Pou ki rezon? Mwen di sa paske lidè ayisyen nou yo se yon pakèt Se yon pakèt ti vòlè, yon pakèt egare, m kapab di yon pakèt moun ki san moral. Kòman m eksplike sa? Depi sou James Jacques, m te sipoze kanpe avèk sa deja. Nou gen yon grenn bagay lakay nou ki rele egoyism, li sipoze sòti. E popilasyon ayisyèn nan poko an mezi pou nou sòti nan sa n ye la a si nou pa kraze fòs egoyis la lakay nou. Depi sou James Jacques, te gen yon pwoblèm ki te pase. M ap goumen pou m wè nan ki mezi popilasyon ayisyèn nan isit la kapab a Lavako ak Konstansa kapab genyen paspò yo nan men yo. Tout travay mwen fin fè a, misye remèt li bay yon chèf imigrasyon e yon nèg ki la pou depòtasyon. Kisa, chèf imigrasyon an pou zanmi li te stil akonpanye m, nou ale, al chita ansanm avèk konsil la. Ou konn kisa konsil la fè? Konsil la di konsa, J'ai eu le privilège de recevoir dans mon bureau Monsieur Esoumalia Collado, le chef responsable de l'immigration à Jarabacoa. Nou diskite anviwon e dokimetasyon de 2500 paspò. Banm di nou bagay, popilasyon ayisyèn nan nou gen pwoblèm paske nou pa ka pran yon nèg ki veterinè pou nou fè l vin konsil. Yon nèg ki sipoze konsil la, li sipoze etidye la diplomasi. Paske si l pa etidye la diplomasi, li pap konn sa pou l fè. Zot li fon erè, li fè yo revoke chèf imigrasyon an. Li di chèf imigrasyon, malgre mwen menm wi m te mande sa, mwen mande pou imigrasyon bay moun Constance sa Halabakwa yo yon ti chans, paske si nou nan yon pwosesis pou n fè dokiman pou yo, yo pa ka depòte yo. Misye di sa chèf imigrasyon pa li olye poul ta di se mwen pou ae map pale w de James Jacques olye poul ta di se mwen k fèl pou yo pa di se ti jèn sa ap fè yon pakèt bagay se yap fè bon bagay li di se chèf imigrasyon an dil konsa e e chèf imigrasyon an dil lap fè yon kanpe sou imigrasyon chèf imigrasyon an pwomèt li a vle di se li k mande sa. Banm moutre nou kiyès moun map jwe moutre nou jodi a map moutre nou devan kamera kiyès moun ki te di l banm wè konsil konsil jak e konsil jak kiyès ki te di misye se 200 paspò kap fèt la bi la e Men la. Euh, m pa kwè, m pa konnen si, si yon moun ta wèl. Se mwen menm ki di misye, se 2500 paspò k ap fèt. Patwon yo ap prete moun yo lajan, sa se, sa se, sa se deklarasyon mwen avèk patwon, avoka ki responsab anpil gwo. konpayi nan Konstansa pou yo te prete moun yo lajan pou yo fè l. Dja Jak vin tonbe. Jerilyen Janlwi vini, li voye vant li monte Konstansa ansanm avè l. Si m sezi wè kòmsi yon travay m gentan fin fè wi, m sèlman mennen l, akonpanye m pou n chita avèk otorite dominiken yo. Se reve m reve m wè Jerilyen ap voye vant li. Jean Gardy Marius ki la kounye a la. Avan yo chita avèk imigrasyon, se lè nap pale ansanm avè yo, frèm bagay sa yo, se si lòt bò. Lè yo rive yo jwenn ni, mwen di Jean Gardy Marius konsa, m di nèg yo, ban m di nou bagay. Popilasyon an bezwen kat elektoral ak de nesans, paspò. Si nou pa ka fè kat elektoral pou yo ansanm ak paspò yo, nou pa bezwen vini. An nèg yo ekrim bay sa. M di mesye moun yo bezwen kat elektoral ak de nesans paspò. Si n paka fè 3 bagay sa yo ansanm pa vini. Paske kat elektoral la gratis. Sò ke sak gen lajan yo dèyè sak gen lajan. Lè yo wè sa yo ap soupriye pou yo poum pou yo fèm fè yo pale ak imigrasyon avèk otorite Halabacoa. Mwen fè yo pale ak otorite yo. Lè yo fin pale avèk otorite pou moutre yo kòman lidè ayisyen yo egare. Yo fin pale avèk otorite dominiken yo, kounye a la yo ak sant yo sou otorite dominiken yo pou yo wè si yo ka vin fè paspò yo san yo pa fè kat elektoral. E mwen menm son nèg ki fasil pou m di sène moun, pou m wè kòm si e sa kap travay an don. Paske lò ap pale yon lidè ou sipoze gen yon kapasite Pou w dyagnostik yon moun lòske l ap pale ansanm avè w pou w wè egzakteman kisa li gen nan tèt li. Sa k nan tèt nèg yo se fè lajan an, dya, yo pot ale. Popilasyon m rete m pa m, m ap goumen pou popilasyon m, m konnen kisa popilasyon an bezwen. Mwen di nou yo bezwen kad elektoral, yo bezwen ak de nesans, vin fè yo pou yo ansanm ak paspò. Se sèvis de leta n ap fè, n ap fè konprann ke n ap vin fè paspò yo, nou pa ka vin fè kad elektoral, yo pa vini menm. E sak fèm ka di moun Hlabakwa nou wè se vizyon ti kal bloke. Tout tan paspò sa yo pa fèt, mwen menm pèsonèlman mwen di nou sa yo pa ka fèt, se sak koz. Jodi a, mwen kapab di nou sa, mwen pran inisyativ pou m ede popilasyon ayisyèn nan nan lòt bagay. Mwen deside jèn yo ki konstan sa Halabakoa pou m kapab ede yo gen yon pwofesyon. So nou ap etidye isit la men diplòm nou ap sòti an Ayiti. Se kòmsi nou te isit la, e kòmsi n t ap etidye an Ayiti. So si pa egzanp nou, nou, nou, alò mwen fè l, mwen fè l nan fòm sa a, son fas, e gen anpil rezon ki fè, ki fè mwen fè l konsa. Paske Madanm mwen etidye isit la, mwen menm tou mwen te etidye nan Itebo. E si w pa gen, si w pa legal oubyen w pa gen viza etidyan oubyen w pa, ou pa legal l ap difisil pou yo ba w diplòm isit la. Oubyen w ap difisil si w pa legal pou w rantre nan yon lekòl pwofesyonèl oubyen enposib. Li trè penib pou kapab, pou sa kapab fèt. Mwen mwen pran inisiyatif mwen pou m kapab ede jèn ayisyen yo gen yon konesans, aprann yon pwofesyon pou nou kapab itil tèt nou. Mwen gen pou, mwen genyen e masonri ki se e albanileri al final, mwen genyen seramik, mwen genyen, nou gen, nou gen la mizik tou, E nou genyen medam yo ki ta renmen aprann fè chanpou, ki ta renmen aprann fè fè sandal, tout sa n ta renmen aprann fè, nou genyen yo. Se yon fason pou nou ede popilasyon an sòti. Ede popilasyon, jèn yo sòti nan sitiyasyon ke l ye a. Tout jèn ayisyen k ta renmen ede nan ede popilasyon nou, ede yo nan sa nou kapab, pa al kolabore ansanm avèk lidè ayisyen yo. Paske lidè ayisyen yo egoyis, yo asasen, yo kriminèl, yo tout bagay nèt. Yo pa p ba w aksè kòm si pou nou, pou yo pa di se ou k fè l, pou yo pa di se ou k sòti. Imajine w m fè prèske ennan m ap fon, m ap gou, m ap fè, m gen dezan m ap goumen pou yon travay. Yon nèg sèlmam sèlman fò vini ou chita avèk yon to otorite dominiken ou pran sa m fè a e kòmsi se te 2 otorite dominiken k tap fè l sa se pa yon sa eskize m ekspresyon se pa enbesil depase so si m rele w nan sa map fè a se kesyon bagay map fè ki pran chè so poukisa w pa ka fè yon twit tou pou w ekri sou Sou ba yo pou di konsa, mwen te kontan pou m resevwa John Marc Louis Saint, se yon jèn gason k ap goumen, ki reprezante popilasyon ayisyèn nan Jarabacoa, Constanza, k ap fè anpil demach pou yo, mwen kanpe travay mwen, mwen fè yon pakèt bagay pou mwen al ede nou. Poukisa n pa di sa? M ap di sa, jèn yo, an nou wè pwofesyon nou pito. Mwen m se sa map ka ede nou nan pati sa paske m pa m pa m pa deside m pou m pale ansanm avèk jan de ti vòlè oubyen egare sa yo pou m antre nan yon seri de bagay mwen deside m pou m aksantye m sou sa m ka fè pou nou an sa ka bon pou nou an jodi a mwen son antreprenè jodi a mwen gen biz mwen son yon bizismann paske m son pwofesyonèl se pa paske m son m se yon entelektyèl men se paske m te yon pwofesyonèl se paske m son espesyalis mwen te yon bòs mason de bòs mason mwen vin espesyalize nan serami, mwen kòmanse ap etidye pou mwen metrize sa m fè la, enben jodi a, mwen vini avèk Centre Professionnel, Sant Pwofesyonèl, Sant Pwofesyon, Sant Pwofesyonèl Tekniko de Dyon. So, ki kapab fasilite jèn yo gen yon pwofesyon, e non sèlman m ap ede nou gen pwofesyon, epi m ap, e, m ap mete nou travay. M ap ban nou, pou m ap fè nou gen pwofesyon, m ap ede nou travay.